Hello hello hello mes amours koman nou ye koman nou pase jou yo mwen swete ke jou yo te pase trè byen trè byen pou nou menm avèk gras Bondye e wikèn nan komanse byen pou nou menm nou toujou konnen se zanmi nou Irma ki toujou parèt devan kamera sa pou vin ankouraje ou e fèw konnen Bondye renmenw kisa wap tann pou rete pi prè li pou vin jwenn li. So mwen vin diw Bondye renmenw pa gen tan ankò pa gen tan ankò timoun sèl sa nou dwe fè se rete nan pyel se fè sa li mande pou nou fè malgre nou konnen li difisil mwen menm kap pale avèw la mwen pa bon ditou mwen pa bon ditou men chak jou map di Bondye sa ki enpechem sèviw fidèl la sa ki vle fèm tonbe an sa ki vle fèm fè sam pat dwe fè a retirel sou wout mwen poum kapab sèvil fidèl ou menm tou kapab toujou di Menm bagay lan tou, sa ki enpeche w sèvi Bondye an, se pou Bondye retire l sou ou tou. N ap viv yon dènye moman, pa gen tan pou n ap jwe, pa gen tan pou n ap betize, pa gen tan pou nou ap pran plezi deyò a. Plezi mond lan se pou yon ti tan, se pou yon ti tan timoun, se pou yon ti tan. Men, relasyon w avèk Bondye, vi w pral bezwen viv avèk Bondye an, se pou letan, pou letènite. Mwen vin di nou ankouraje nou, tan an fini. Chak jou nou leve, nou wè yon kalite maladi, yon kalite pwoblèm k ap ravaje mond lan. Sèl sa mwen menm mwen wè, nou ta dwe fè se prepare nou pou kèlkeswa sa l ye. Yès nou pran anpil prekosyon pou ke pou nou kapab enpeche whatever viris li ye a antre sou nou. Men sa m ap di nou. Se pou nou mete nou pi pre Bondye. Se pou nou mete nou pi pre Bondye paske se sèl Bondye ki kapab epanye nou nan tout sitiyasyon ke nou ye. Bagay lan se pa nan fè tèt cho pou kelkeswa sitiyasyon li ye an. Depi ou gen yon relasyon avèk Bondye, ou mande Bondye pou l pwoteje ou kelkeswa Sal ye a mwen kwè sèten ke Bondye ap pwoteje w mwen pa di nou pa fè pridan pa chache de bagay pou nou pwoteje tèt nou yes se nòmal nou dwe pwoteje tèt nou nou dwe fè pridan nan anpil bagay men rete nan pye Bondye relasyon avèk Bondye sa enpòtan sa enpòtan anpil anpil anpil mwen vin di nou Bondye renmen nou lè nap gade lè nap reflechi. avèk bagay sa yo. Pou nou wè yon bagay ki jis parèt, yon maladi ki jis parèt, ki ap tiye moun konsa. Fon ti panse, fon ti reflechi. Panse avèk tèt pa ou si te ou menm. Yon maladi parèt konsa sou ou menm. Ou pa gen Bondye nan lavi ou. Ki sa w ap fè? Ki sa w ap fè? An nou repanse bagay yo. Mwen menm chak fwa mwen te m ap panse. Menm jan yon lòt sot tonbe li malad li mouri mwen panse a tèt pam si se mwen menm si se pitit mwen si se yon fanmi m siw pa gen Bondye se tankou toutè fini. Se menm jan nou toujou ap di pou mizè nou pase sou tè sa. Pou mizè nou pase sou tè sa. Epi pou nou pa, pou nou wè ke pou nou pa al viv la vi san fè sa avèk Bondye. An nou prepare nou. An nou prepare nou pou kelke swa sitiyasyon ki rive sou wout ou. An nou prepare nou pou kelke swa maladi ki antre nan kò sa. Maladi a vini poul detwi kò sa, men nanm nan li pap janm ka detwil. Li pap jamè jamè ka detwi nanm ou. An nou prepare nou. An nou prepare nou pou kelkeswa sal ye a. Yes na pran prekosyon pou viris pa antre sou nou. An nou prepare nanm nou. Si viris la antre nan kò a li detwi kò a, men nanm nan pwal jwenn Bondye. An nou fè sa, pa gen tan ankò, pa gen tan pou n ap betize. Lè m ap panse m fè anpil erè, m fè anpil erè nan vi m, men m reyalize ke se tan pou nou bay tout sa ki te rann ke nou enjoy plezi Mete yo a kote. An nou rete nan pye Bondye. An nou lage nou nan pye Bondye. Se li menm ki kapab enpeche nou de maladi k ap ravaje mond lan. Se li menm k ap enpeche kèlkeswa sa l ye a rive sou nou. An nou rete nan pye Bondye. An n fè l konfyans. An nou di l pwoteje lavi nou, lavi fanmi nou, lavi zanmi nou kontre maladi sa. Mwen renmen nou anpil se zanmiw yo ma kite parèt nan video sa pou te salyew e ankourajew rete nan pye Bondye se li k gen solisyon pou pwoblèm yo orevwa.